Se pa de. Caline, gangren dispo. Men gangren dispoze. Ou tounen anko ti bonòm? Kòman sa papa?
Avè w men yon nèg vin nan nèg la si dan an fè dezòd la, m gen zonbi la m pat vle moun konn si yo la, li vin ap pale, fè m men dispoze. Se pat bon lò m te gen m te tou mouri nèt. M pap konsa nan men nou anko non. Chachou wè konsa papa epa fòt li non son granmoun li te joure k metel nan eta sa wèl ye la wi. Papa m garanti w wè fwa sa anyen tout bagay ap pase nan lòd. Haa ok kot misye.
Papa ou konn misye son nèg m paka mache san li so m vin ansanm avèl la m kitel deyò a nan badji an poul pa vin fè menm derespektan. Sòlda! Mèd! Misye retounen ankò menn. Ou gen apèl li mèt ou gen bon telefòn yo ba ou?

Lè yo di manba chè legliz yo chaje atèt mwen, te tout bon? Chak 31 desanm, moun ap mouri agoch andenm de legliz la. Sa ou k vin vann nou avèk ya tande la, m ka sèmante sou vi m m pap kite legliz la. Ou pa ka manje m. Ou pa konn akisa m desizone ou pap ka manje m bon m fout konn mannigat ou kounya. Pa di m frè, pa di m frè. Sa fini. Kòman m k ap m pa pitit manman m pa pitit papa w. Avwe yo kou bagay ki bon nan lèg zo di pike lèm gade mwen se Janine toube se pa jezi wè yo toube se Jacqueline toube èske ou ka manje yo se ou ka bon mwen fout pè moun pou ou mpral fè moun pou ou la paske papa ou mèt kontinye travay je m'excuse. Ou te konn istwa Le Corbeau et le Renard pa vre? Ebyen jodi a m pral rakonte w li sou yon lòt fòm. Sa se Renard e sa se Corbeau a. Renard di Corbeau a konsa. Swaga, Yo. m pral fè yon bout bòlèt avè w, enterese? Apèn m kòmanse an li. O, Corbeau, e bon bagay ki difisil. M ap sèlman bezwen fè papye blan ki gen ekip non moun mouri ladan l. M pral mete w kouche devan bawon. Moun ou reve a epi n ap jwe boul la. Li pa gen bagay kote. M ap mouri men. Bay moun w ap vin pale la konpè. M kwè depi w fin bay 3 lo a m ap reveye w. Ah chachou ou konnen m son nèg m pa gen chans ansanm avè w oh. E lajan nou bezwen goumen oohh.
Ki fout chante misye ap chante la menm. Je m'excuse pardon bref ann kòmanse Ba yon samdi Ba yon dimanch anfen bref m pa konnen Ba yon wikenn nan M vin kote w a midi sa la se 3 lo bolèt m vin chèche nan men w Pase gon bagay ki di w pòv pa gen fanmi M pa fin mal pase nan figi moun la Kòlbè gentan gen machin l l ap sikile nan vil la Depa Jonas yo la gentan gen kay yo ap ronfle pete maten midi e swa. Degaje'w Yon mo avè'm. Swaga ap domi la. Degaje ou fè swaga reve youn nan mo ki nan fèy blank nan men'm yo la pou swaga ka banm boul la. Sa sou Henri Christophe.
Henri Christophe, Henri Christophe, Henri Christophe, Henri Christophe, 06 60. Se sou Christophe Colomb. Christophe Colomb, Christophe Colomb, 0769 ak. Ici chachou kalbas gen dyòl wè pou m pa wè depi m wè m ap pale kè souflete m mande w Sè Janine gade pa fè m sa pa fè m sa chè Janine konbyen fwa pou m di w frè Gaëtan gen pren. Chachou, Jovenel Moïse. Frè Gaëtan gen yon gwo koulèv lakay li a wi. Chachou, ban m yon kalòt m ka leve.
Apre lè sèvis la te kay frè Gaëtan li pran malgro je Desperance anndan sou bifèt li a. M yon gwo koulèv anndan nou bwat kafe wi.

Frè Swaga, aksepte pou dwe pran dwe sè Katchana, alyas Pèlen Pro Max, pou madanm ou, pou mete l anndan kay, pou on cheri l, malgre w stil konnen l ap fè pèlen sou ou. Amen. Èske w te konnen, malgre sè Katchana konvèti a, men avan sa l te on rat, li fin konvèti a l stil toujou rete on rat? Amen.
Èske w te konnen, li jete depòte marasa pou fè Rutford? Sè Marilyn. Ki pwason Ricky manje a? Vye mi ap touyem ou manti marim. Pwason e 3 moso pwason mte met nan bonm nan wi wap wap fini m Ricky manje la. Marim tou lè kraze nou e sa map foufe la poum vin manje pwason an wi. Ou man bon wè Maylie ou antre map plen boudaw nou tou lè a kout baton. Bann sanwont santi nou fout fin manje pwason wap

Ale dan la pè di kris. Sa se katchana, katchana alyas pèlen pro max E la nou gen madan jewòm Si w pa vle di madan jewòm ou ka di boul dife nan mouda E si w pa vle di boul dife nan mouda ou ka di lougawou E la se mwen menm Jodi a madan jewòm envite m nan reyinyon lakay li pou l ka di m. Chachou, katchana di m li gwòs pou ou. Koman nap jere sa? Avanse ba nou madan Jerome. Avanse madan Jerome. Madan Jerome. Map travay? Non. Nan ki peyi m ye la?
Ayiti. Kay sa wap wonfle pete ladann nan pou kiyes li? Ou menm ki pran madan mi ladann chachou.
Madan Jerome ou toujou lougawou a?
Madan Jerome fèm ta gèl.
Ou kesyon m poze w eske w toujou lougawou a? Wi. Bre pitit la nan vant kachana avek fout ou deyo nan vye bout kay la so pipi tou.
Map bwel. Bravo.
Fèm ta gèl. Fèm ta gèl kachana. Fin la reyinyon. Lougawou a pale epi se fini.